Genyen 70 pousan chans aswè a pou Bèlè pran yon frap aswè a. Ou konprann? Gen 70 pousan chans aswè a pou Bèlè pran yon frap. E gen 40 nèg ki rantre nan baz la, donk jodi a. E nou pa konnen, n ap pe chèche pou n konnen ki kote yo achte yo, nou pa konnen. Men gen 40 nèg ki rantre jodi a vè inè nan baz krache dife epi Dèlma. E 6 kay Babekyou. E yo vin ranfòse baz la. Piske nou konnen genyen plizyè sòlda ki mouri e genyen e sòlda tou k pran bal ki pa ka goumen. Donk yo oblije donk voye achte ajanten. Ekril pou nou sil te plè. Gen 40 solda k rantre jodi an nan baz la e pa rapò avèk sèten solda ki pran bal e gen k mouri nou pral bay detay sou sa yo ki fè ke Manilo te antann ni e pou ke li fè solda rantre e puiske nèg yo gen anpil enkyetid ke Belair ka toujou e fè atak sou yo pa rapò avèk Barbecue ki yon kote e yèswa ki bay anpil san nan bouch li tou dakò epi pa rapò avèk plizyè solda k pran bal nou pral bay non yo E gen k mouri tou, nou pral bay non yo tou, e n pral di e ki kote yo pran bal nan kò yo, kot yo ye. Nou pral bay detay e tou sa, e n pral bay tout detay sou Babekyou e kòman misye ye pou le moman, sa k ap fèt pou li pou le pou le moman. Donk tout detay sou kesyon sa medam mesye. 40 nèg rantre nan baz la jodi a inè e piske e.

sou evantyèl non e mardi an e mardi l fè seremoni an li fè yon seremoni mardi an sou e preparasyon e atak yo gen pou yo fè nan e zòn yo donk y ap rele lwa yo y ap rele lwa yo konprann e y ap rele lwa yo donk gwo seremoni e t ap fèt e gwo sakrifis t ap fèt tou nan baz misye a nan baz krashe dife nan peristil li. Epi nou pral fè yon gade tou de ti Gabriel, nou pral gade Gabriel, eske Gabriel fèb? Nou pral gade sa. Eske nèg yo, yo gen kapasite pou yo met do Gabriel atè? Nou pral gade tout sa jodi an. Epi nou, nou ta pral, nou pral gade tou e kisa alye yo di, alye Gabriel yo, e e alye Gabriel yo kisa yo di e alye donk Barbecue Emmanuelo yo kisa yo di tou yo menm tou. Donk pataje emisyon an donk anpil pawòl pral pale. Bon an nou ale nan deklarasyon e Boniface Alexandre. Jodi an. Nouvèl la yo fèm konnen depi yè swa la e sanble Jovenel Moïse pa manje. E Jovenel pa manje. Yo di Martine Moïse menm nan sanble gon gon e te voye achte yon kilòt nwa E kilòt rouj m kwè. E on nwa tou wi. E gen nwa an nwa an rouj. E bon yo dim Jovenel menm nan jeneral e misye gen on bagay la on bout chòt nwa. E pase la e li konnen Babecue ka mouri e nèg yo ka mouri yo oblije ap preparel an konsekans. Don, m pa konn sa k pase Jovenel Moïse paske yo di m la a Martine Moïse la pa bon ditou. Yo di m se konseye l yo k ap di Jovenel pran w kiyè non. Pran w kiyè non Jovenel. Jo, Jo pran w kiyè non. Ou konprann? Epi yo di m Magalie Habitant e t al kay Martine Moïse. Lè l rive li jwenn Martine Moïse nan mouchwa ap kriye. Ha! Ap kriye nan mouchwa.

Martine Moïse chita bò kabann nan wè tankou timoun kap fè visye, kap kriye. O, Titine, sa w genyen Titine? Babe wi, babe, sa Babe genyen? Li pran bal. Konprann? Bon, Jovenel menm nan podyab, se Dorcena kap konsole l nan telefòn. Dorcena. Dorcena kap Wi pip! Se Dorcena kap bay misye kontwòl, kap konsole l. kap konsolel podyab bon e konnya la si Renold George te la li tap li tap on ti vèt tevèvenn pou li on ti vèt tevèvenn bon pase m konnen Renold George sanble misye gen sa lakay li menm tevèvenn wè tevèvenn li tap poto bay bay Jovenel Moïse lakay li pèleren men kòm Renold George pa nan bay Jovenel la menm konnya Jovenel Moïse nan kouri Renold George konnya oblije sere tevèvenn li on kote haa ou konprann pou lè Jovenel pral rantre nan prizon. Bon, Redol Jòj, degaj ou. Mwen menm m bezwen bagay tou. Ou wè, m bezwen bagay, yon ti te vève m met lakay mwen, met nan valiz mwen, m ap mete l nan kòf machin nan. Depi m tande Jovenel, pòp, li kite pouvwa a. Epi li antre e kote m konnen Abelson ye a, pòp, bon, e a m ap pran yon ti te, bon m pap menm kite al bouyi l. Ou konprann? Se chofe nan mikwowond, lage te vèvenn nan nan gòje m tèt dwat. Si m boule, zafè! Zafè si m boule. Ou konprann? Jan m di w la se konsa bagay la ye la jodi a la. Palè nasyonal tèt anba. Bon, Jovenel te mande pou l pa t vin travay. Paske l te mande pou l te pran yon konje kanmenm de 2 semèn pou l te konnen kòman babe ye. Men babe yè swa pran san anpil nan bouch li. Sa fè, Jovenel oblije rete la 24 sou 24 e ap pran nouvèl kòman Babe ye. Men Jovenel pa fatige w konprann, pa fatige w. Sa k te rive nan priyè a p ap rive nan vèy la tou konprann. To ou ta Babe ap mouri konprann. E tout nèg ki fè Larepiblik mal, to ou ta w ap mouri. Bon m ba w garanti, gen de nèg menm si m pa jije yo pou y al nan penitansye, menm kadav yo kanmenm a zonbi yo fò n jije. pou mal yo fè la repiblik ou konprann e m te mande pou yo jije Preval deja ou konprann e al rele misye nan tab tounant e jan yo di moun yo konn fè sa ou konprann epi jije misye jije Preval paske Preval bann Mateli epi Preval li kraze kanmenm yon bon pati nan lajan CRH la avèk Clinton Clinton ha atansyon Clinton ou konprann Clinton hum e Clinton ou konprann Clinton ou konprann ou te manje yon bon pati nan bagay la tou ou konprann Clinton. Ou konprann? Ou met Ayiti nan sa l ye la a, epi ou vin jwenn yon pèsòn endezirab, yon vwayou, yon delenkan, yon irespektye rele Martelly ki pral pran pouvwa a. Donk, Palè Nasyonal an dèy, e piske yo genyen kèlke sòt la k mouri, e m pa konnen èske Jovenel pral mande pou yo desann drapo a a demi-ma, m poko konnen. E, men, si Babekyou mouri, Yo ka y ap bay misye kanmenm yon vèy, yon antèman nasyonal. Bon, paske misye se yon vis prezidan, e yon vis prezidan konsa, li pa ka mouri pou l pa genyen kanmenm jisteman donk yon yon yon fineray nasyonal. Ou wè? Yon fineray nasyonal. Sètadi se yon vis prezidan k mouri. Donk anfèt, E janm di a nou pral gad dosye sa a e e pa blag non apa. Ou wè gen moun kap ri epa blag, e bagay serye. M di w Jovenel pa dòmi. Jovenel pa dòmi. Pase jodi a la a gen yon zwazo k pot nouvèl ban mwen ki di m pdg pandan m nan travay m fè yon ti poz m konprann m tap pran yon ti bagay men pase nan bouch an m konprann. Sa se titine paka manje. Jovenel paka manje. Mwen mpa mpa twouve nan bandi. Konprann? Mwen menm papa. Mwen si mpa ka manje se bouch mwen ki pa bon. Ou konprann? Men mwen mpa nan mpa gen pwoblèm papa. Mpa gen pwoblèm. Mpa nan afè a babe. Mpa nan afè a manilo. Nèg fou a. Ou konprann? Ou moun ki nan iska. Moun ki nan ti junio. Bagay ki gade yo. Mwen si wèm paka manje papa se bouch mwen pa gou. Ou konprann? Bouch mwen pa gou. Men mwen menm mpa gen ankenn pwoblèm. M pa gen okenn pwoblèm. E jodi a m te bay garanti. M te di, si Tonton Babekyou, haa, si Tonton Babekyou, hen, misye ta fè vwèl pou Chan Chapo, hi, nèg yo ta voye l kot Jezi Kris dwat. Bon, mwen menm, se lè sa a pou m te manje yon bèf an kè, kle! Bon, Babekyou, m nan mouda w. Babekyou leve, tou cho tou bouke, li pral kay Gabriyèl. Bon, pa bliye ke Gabriyèl se yon zanj li ye. Babekyou se manje ou manje sa depi ou rive ka yon zanj yon zanj tankou Gabriel wap mouri bon zanj Gabriel li menm malgre misye pa gen anpil moun lakay li se 2 grenn moun misye gen lakay li e m pral ba w zòn yo. Bon misye kase met nan bol babekyou e misye tap manje babekyou san grenn sèl san kwit ou wè lè wap manje yon vyann anndan pa kwit ou wè anndan plen san anndan wouj se sa yo tap fè misye la paske pa gen nèg ki ka al goumen avèk Gabriel Gabriel son zanj li ye.